Mesye Gade pwoblèm nou an Ayiti nou menm ti jèn Gade kounya m tèmine m ta fè travay m pa jwenn anyen pou m fè Bon ki avni nou nan peyi sa Ki avni nou nan peyi konsa mesye Gade kòman n ap pase mizè. Hein gade koman sa ye la. Ok letènèl di yon mo pou nou non. Hein ala. Pou w ka jwenn opòtinite pou w travay sou yon lòt peyi. Hein gade Biden li ouvè pòt la pou l ka pran peyi nou an. Yo ap pran l vre nan men nou mesye. Yo ap pran peyi a nan men nou. Yo ap pran peyi a wi. E mwen m pa prale. Mwen pa prale mwen menm. Menm lè map pase mizè map rete la an ayiti m pap fè yon pa paske yo pral fèm al nan ranmase kaka chen.
Ey yo Marco, sak gen la menn? Apa ou vin chita nan yon raje menn wap plenyen pou kont ou, sak pase menn? Yo, depi m maten yo pwomennen chache ou, sa w gen lakay ou, sa w pran lakay ou a la menn? Kisa w pran lakay ou a la menn ou vin kache nan raje a la konsa menn? Apremidi yo pap ka rantre lakay ou non menn, yo pap ka rantre lakay ou, yo ou pa konn sak pase menn?

Humm. Se gade pou gade pòtinite sa Biden. Se pran yo bezwen pran peyi a nan men nou menm. Kòman, kòman. Kounya yo ouvri pou w ale. Gon lè wap bezwen vin antre an Ayiti ou pap ka vini non. Mwen menm tout moun mèt ale.
M te mèt sèl Ayisyen k ret Ayiti m pa prale. Kòman ou fè pa prale a? Biden gentan voye chache nou deja. Biden, Biden li mèt rete nan peyi mwen m pap vin nan peyi. Paske yo vle pran ti bout tè nou an. Ou mèt ale ou menm. Ah. Ebe sou wè sa mwen mprale wi mwen menm. Ou mèt ale.
Mprale. Ou mèt ale.
Si Biden voye chache nou hein bon ok mwen mte mèt mwen mte mèt al niche pye blan lotbò mprale. Ou mèt niche pye blan lotbò kòman yo niche pye? Ou pa bezwen moutre m paske m konnen ou pral niche vre men Biden ou wè la mpa konn papa Biden mpa konn manman Biden kilè Biden te santi pou mwen konsa pou li tap voye m rete m nan ou pa wè son plan nèg yo menm ebe ou menm ou gentan gede se ou pral mwen m pa prale mwen menm. Ou wè mwen menm.
Paspò m gentan prepare hein Visa m depoze deja hein Kounya la sa w vin di m.
Bon poukisa se oblije yo oblije mande pou n al nan lòt peyi Tande èske nou menm nou pa ka devlope nan peyi nou Si Biden renmen nou vre antanke ayisyen poukisa l pa vin ba nou kòman pou nou devlope tèt nou. Kòman prizay pa vin mete aktivite nan peyi a pou nou menm antanke jwenn jèn pou nou jwenn bagay pou nou fè e poukisa se oblije pati pou m pati pou m kite peyi pa m nan kounya pou m ale nan lòt peyi poukisa y pa oblije vin fè yon bagay olye se voye pou y voye dèyè m m pa ka viv nan peyi m nan peyi m nan pa bon kisa peyi m nan genyen. Li pa ka met travay nan peyi a, li pa ka fè peyi a genyen sekirite, li pa ka mete tout bagay disponib pou mwen pou m kapab gen yon bon bagay. Hein? Eske kisa w panse? Eske ou wè pati a bon pou ou? Si li te met travay nan peyi a, eske ou panse sa pa t ap pi bon?
A, baz, sa w di a vre, yon reyalite ye vre wi menm. Kisa w panse?
Men w konn sa k vin pase?
Sim te gwo manchèt nan menm baz m tap retire pawòl sa nan bouch ou baz Ou gen pawòl sa pou vin dim ankò baz Alo vle ou alo pa vle m ale wi Ale m wè ou pa vle m ale men m prale tou ou vòlè sak pwodwi m epa pou tèt chèf gang ou ye baz M prale kanmenm.